Wi tout zanmi pam yo kòman nou ye tout bagay anfòm nou la nap lite gras Bondye nap fè efò jodi a ankò se yon reyèl plèzi pou mwen pou nou ka fè ti koze paske m paka kite chèn nan tonbe nèt Byen ke konnya nèg pa gen tan paske nèg ap fè ti travay, yo apèn kòmanse ap rebalanse tout bagay ankò, sa vle di pa gen tan. Menm lè ke m ta ka poste yon videyo pou pou prepare yon remèd pou pote pou nou, men sòti pa gen pa gen chans, pa gen tan. Lè yon nèg vini, vye kò fatige, sa vle di pa gen chans pou nou ta prepare remèd. A vle di nan jou yo la m gen 2 videyo m bezwen pote pou nou san nou pa pale anpil paske m pa konnen konbyen tan m ka fè ap pale byen ke se yon videyo a vu m ap fè men jis m tande yon nouvèl. fete pak m swete nou e bòn fèt pak paske byen ke pak la deja fini son rekonesans anvè Jezi Kris ki te mouri su le bwa di kalvè te vèse san l pou padon peche nou moun ki pat konnen sa petèt yon moun gen dwa pa konnen sa lap fè ridikil men Jezi Kris te vin mouri Su le bwa di kalvè te bay pote yon gwo gwo gwo bout bwa ki te rele yon kwa pou yo te fè l soufri jiska prezan aprè lanmò Jezi Kris nou wè anpil egzanp rete menm lè yon moun fè byen ebyen se li menm ki soufri sa vle di se li y ap fè tout emèjemsi tout strateji ki ta ka genyen pou yo ta ka kraze eskanp li sa vle di nou pwan egzanp depi nan peyi nou moun nan ki ta panse fè yon bagay la se pa li ki gen chans rive nan nivo a moun yo kap kraze peyi an se yo ki gen chans pou yo rete nan pouvwa a pou ki gen chans pou ki okipe plas minis ki gen chans ki ta ka rive al senatè pase ayiti yon moun rive senatè depite se pa pèp ki mete moun senatè ni depite ayiti se la fòs si nou pat konnen sa mwen m di nou sa se la fòs paske depi moun nan konnen eleksyon a pwal kòmanse yo kòmanse prepare yo kòmanse e kòmanse prepare strateji kòman yo pral parèt anfas pèp ayisyen an pou yo vin manipile l, pou yo mete 2 grenn deyò epi avè zam yo ame jenès lan, epi lè eleksyon tande goumen pete, tout moun kouri, yo plen yn yo, men nap priye Bondye pou sistèm sa chanje sistèm vyolan sa chanje, sistèm bout papye sa, se Ayiti ki gen bout papye sa toujou, afè de vòt ap fè pou ou pa ka kontwole sou sistèm, lè yon moun vote, tout swit ou deja wè yon moun vote. M ap viv nan yon peyi, eleksyon ap fèt, yo ponkò vini avèk bilten, men sistèm lan deja fè konnen nom de moun ki te vote si yon grenn manke pou yo konnen kote grenn sa fè sa ki fèm abòde sistèm e politik lan avan ke m te salye nou avan ke nouvèl ki potem vin fè video sa m poko dil men map oblije di sa pou m di a avan paske m pa vle pou sa echape m, pou tan fin pase pou m pa gen chans. Byen ke nan finisman videyo a m ka di pou ki ki fè m te vin di e m te fè videyo a. Nou konnen chak videyo yon moun fè gen yon entwodiksyon epi ou gen yon konklizyon tou pou w fè. Preske nan videyo sa yo pa preske gen devlòpman. paske pa gen ase de tan vrèman vre nou konnen nan kanal la m poko gen ase de espas pou m ta fè yon videyo ki gen ki gen manb sa vle di yon bon tan pou yon moun ta fè yon videyo ok sa vle di menm lè m ta m ta firme yon videyo ap prepare yon videyo menm si m wè m ap pale epi rès pawòl la gen dwa rete yo koupe l paske m pa gen ase de tan ok. lè nap voye je gade nou gade an depi de politisyen ayiti yo lèm gade map pwan nouvèl m wè youri latòti parèt tèt li deyò konnya twòp moun sou rezo sosyo ap repwoche yo youri latòti kòmanse ap achte ti bagay sanitè pou montre pèp la ke i an an anfas i an avantaj li manti mesye Manti. Pa kraponnen pèp ayisyen. Pèp ayisyen pa tèt atè ankò. Pèp ayisyen pa egare ankò. Nou pa bezwen vin pran pòz ap kraponnen pèp ayisyen pou nou mete pèp ayisyen devan pou nou wè mach li. Pèp ayisyen pap pwan nan toupizin ankò paske nou menm ki deyò a kounye a n ap ouvri je pèp ayisyen si nou towo n a vin manyen nou kote nou ye nan peyi etranje a

epi yo metel tranpe nan dlo mò lè yo tiye yon moun yo mete moun yo pran dlo mò a yo mete pikèt la tranpe menm lè yon moun pike nan pikèt sa pou mouri nou menm nou plis ke yon pikèt zobo nou malonèt yon yon pèp ki an nesesite konsa Yon pèp nou fin pwan peyi a nou kraze peyi a konye a nap vin kraponnen pèp la avè ti ti mask pou mete ti kach nen ap achte ti koub ti bokit ap ouvri pou nou mete ti tiyo pou nou fè mesye nou malonèt sa fè wont wi pami moun lè lè yon moun ap gade bagay sa yo nan nan nan peyi etranje m wè gen blan kap pozem kesyon di Eske sa yo yo wè a se fòm ti yo Ayiti? Bagay sa yo malonnèt wi mesye dam. Nou pa wont? Yon peyi kòm yon peyi ki rele Ayiti, yon peyi demokrat, yon peyi ki te pran endepandans li, li endepandan, chwadizan di ki endepandan. Epi se kounye a pou nou fè ti yo Ayiti, se kin nou achte, nou ouvri mete nan lari pou moun ap lave men. E mwen menm misye a mwen m wè se pi a yo mete pou prepare mete tiyo ladan ouvri tiyo a pou lave men. Komsi nou nou se nou ki rete nan dènye kras degre a menm. E pi gwo gwo gwo avadra Aristide la pèp ayisyen ki te fin vèse san l pou li a men sa gen de isid tankou ti chyen jan mèt Aristide poko janm leve menm yon epeng cheve pou l di me yon fanm ayisyèn jan mèt Aristide poko menm li poko menm achte yon papye ijyenik pou l di me me popilasyon ayisyèn nan na siye dèyè nou oubyen lè nou fin lave men nou na na na pase papye a nan men nou. Ou byen si nou nan lari, dedoblay yon bouchon papye, kenbe nan man nou, na bouche nen nou. Sa fè wont. Jean Bertrand Aristide m tande ki fè twazyèm pati nan boujwa Ayiti, mwen m pa wè boujwa. Mwen m ap ban nou mo menm mesye, nou san wont menm, nou san pidè, nou pa gen vizaj menm, Ayisyen, politisyen, chwadizan politisyen Ayiti, Epi anvan de twa jou, ou tande yo monte, yo vin monte sou televizyon, yo poze kandidati a la prezidans, yo poze kandidati o sena, yo poze kandidati o depite. Gadon Yanick, yon ti grenn fanm. Yanick, aprann konnen Yanick. Ou menm se fanm ou ye, se kou pou koupi pou pipi. Se gason kanpe pou pipi. Yanick pwan peyi a yi fin devaste yi kòm yon polis yon pnh yi fin kraze peyi a konnya malgre yo fin sa yo te pwopoze a yo fin bay li konnya yi rann demisyon sa vle di konnya yi konn kote la pwal tann moun sa yo sa vle di la pwal nan eleksyon pou lal fè senatè senatris konnya poul vin bay pwoblèm menm jan donkato bab pou. tap bay pwoblèm nan palman konnya Yanick rann demisyon la yp prepare konnya la lap yp prepare men Yanick se a li pap pase non manman se a li pap pase menm konnya ja pèp la ye konnya ou konn sak pase si w pran pòz ou di ou rann demisyon pou w al dèyè. pou ay dèyè fòme gwoup bandi ki nan w, oubyen pou al ogmante gwoup bandi ki nan w yo, sèt fwa si, zam yo a pou ay fè mwayen y nan ou menm y ap sèvi. Nou malonèt. Yon fi ki di polis li la pou te jere kourida byen moun pou te pwoteje se li ki kreye dezòd apwe yo fin kreye dezòd yo kraze peyi a yo brilel vye wout ki te fè yo brile kaotchou sou li yo krazel fèy fè twou lage fatra nan lari a fè ayiti pèdi prestans li kounye a li pran pòz li dou konsa li rann demisyon pou lal prepare kanpay. Jis kilè nap sòti nan tou sa yo ayisyen eh mes chers mes chers frères et sœurs kilè nap sòti kote nou ye a menm gade gade yon gade yon kalite bèl bagay m tande etazini nan nouvèl jodi a ki bay bilan kòman y kontan minis sante ap travay tande wi minis sante ap travay y y felisite yo y felisite yo y pa di li felisite gouvènman nou, li felisite ameriken pou tèt ansanm yo pase lopital yo pa manke yon kabann. Men bann sanwont konnen son peyi nap fè non ayisyen. Peyi a nou pap fèy pou nou sèl non nap fèy pou tout rès zansèt nou yo. Na pral mouri mesye dam nan, jenn timoun an nou yo kap grandi. Ou menm Yanick m tande w gen 2 timoun ou te sèmante sou non yo. Timoun yo pap mouri non petèt yo pap leve menm jan kon manman yo. Ou sèl pou ki mouri lè w ap sèmante di si yo pa te dakò pou yo te ba w sa w te mande nan pnh la, ou sèmante se pou 2 timoun ou yo te mouri. Ou ou rapray mouri. Gade m gade nan Grand Bretay lòt bò, en, on premye minis te pran kowonaviris, Konya li desann lap remèsi tout asosyasyon, tout moun, tout moun nan peyay ki mete tèt ansanm. Oh mezanmi Jezi, di yon mo pou Ayisyen non, di yon mo pou Ayiti atò non Bondye. Ayisyen soufri twòp ake kòlonn san pidè sa yo ki asèpte nèg kòlonn je vèt sa yo ki pran pòz di yo wi yo menm se milat vin pran pòz di se yo ki mèt Ayiti. kap kraze peyi a nan men nou ankò Jean Jacques Dessalines fin goumen li ban nou libète anba man mesye dam sa yo yo retounen piti piti piti piti rantre yo vini ankò yo vin mete nou an esklavaj ankò epi ayisyen menm ki pi egare ki pi sòt yo mete tèt a yo atè pou grenn dola pou yon dola je vèt zòrèy bourik M sonje nan koudeta Aristide la, Cedras, yo ofri Cedras 30 mil dola ameriken, li jete nom Aristide la, li voye ale. Lè lajan vini, dola zòrèy bourik, sa vle di fo lajan. Kòmsi nou fè etid an nou, nou pa konn pou ki etid sa fè. Pouki ayisyen pèdi tan etidye, tout timoun ki fin etidye nan lòt peyi yo itil peyi yo, men ayiti li menm tout timoun ki fin etidye anbake ay nan peyi etranje, kite peyi a pou je vèt. Epi ti grenn yo ki pi pasab la ki fin etidye ki nan m tande ki nan pouvwa nan pati politik lan, yo asèpte. M tande nonm Boulos la te di yon pawòl. li di l te di prezidan Jovenel premye sa pou l te fè se te fè paspò gratwit pou te ba ayisyen apre menm si l ta pway fè l men Boulos ou pwan ayisyen pou enbesil wi men ou menm kòm yon doktè ou pi enbesil toujou wi ou konnen tout ayisyen se moun egare parèy a w. M menm ayi komsi tout ayisyen ou klase tout ayisyen menm jan tankou wè moun yo kan bòw la kap bòw bòw fè sòw vle pou yon dola pou san goud lan ou di lèw di me san goud me 500 goud ay kraze peyi a komsi ou konnen tout ayisyen se menm jan komsi ou konnen gen moun ki egare sa vle di lèw di konsa pou jovenel bay paspò gratuit la komsi bay tout ayisyen paspò epi kounye a tout ayisyen pati kite peyi an Epi konnya ou rete ou fè sa w vle nan peyi w libe libe. Kòmsi ou konnen tout Ayisyen paske grenn yo ki chita anba w la k ap lave pye w la pou senkant goud pou san goud lan ou ba yo pou ay kraze peyi a ou konnen tout Ayisyen se menm. Yo p ap konprann sa w di a. Men se pou w pran egzanp ou wè Jovenel pa yon egare. M tande w di konsa ou konnen Jovenel te ka dirije. Se pou w wè Jovenel pa egare paske Jovenel pa pran nan pinga w la. son pyèj ou te pare pou Jovenel sa vle di plis ke tout lòt yo kan baw la ou panse yo ta pway fè menm jan tankou ou wè yo ap fè yo ap fè avèw la Jovenel ta pway fè menm jan enben nou monte sou resif. Tout peyi son sèl pawòl ap ap ranfòse men nou menm sa zewo nou ye epi kòlonn egare sangwen yo malfweng yo refize mete tèt ansanm pou sove Ayiti Ayisyen mete tèt ansanm pou nou sove peyi a bann sanwont. Sonje lotre jou m te fon video, m te di yon bagay, lè m di yo mande Bondye padon, paske se pa inosan yo pou ki peye, m di Bondye sa, m mande Bondye sa, men Bondye ap padone m. Tankou lè kowona viris la vini an, se gwo towo sa yo pou kowona viris lan te fwape wi, pou m wè nan ki lopital yo ta pwale sangwen yo. Bondye konn bay li pa konn separe. Si Bondye tap separe nòmal se poul te ban nou plat an nou nan man nou mesye. Se poul te mete manje an nou nan plat an nou. M won emisyon nèg yo ap fè maten an, m tande yo ap diskite pou yo konpare yo ak sendomeng. Ki nou? Nan konbyen tan na pral konpare ak dominiken la? Nan konbyen tan ayisyen nan pral konpare ake dominiken? Gen la nou moun nan ki di konsa pou yo konpare ayiti a ansanm menm jan ake dominikani an. San nou konprann de dominikani. Ki nou? Ki tèt ansanm nou gen? San nou fè lakay an nou pou nou bezwen mete tèt an nou menm jan avè dominikani an? Nan konbyen tan nan pral devlope tankou è sendomeng? An nou gen espwa kounye a la, jan nap fè peyi dayiti la, nou gen espwa kounye a pou nou di pou nou rive menm jan avè dominikani. M kite m fon ti ri pou nou. Genlè nou pa vizite dominikani. Yon sèl bagay janm wè yo kòmanse dominikani an, janm wè yo kòmanse fè sendomeng lan, genlè sendomeng a pral tonbe menm jan avè nou, paske pou goumen pou pouvwa, Se sa ki mennen Ayiti ladan. Depi yo kòmanse nan politik ap goumen pou pouvwa, la pral kraze. Men menm si Dominiken pran kou, nou poko kwè e pretand arive yon ka, yon tyè nan Dominikani. Bann sanwont. Kòlonn vòlè a yo ki monte nan televizyon, nan radyo an, Pou an pòs di yap fè emisyon an favè a pèp yap peye yo anba chal pou yo kraze peyi a men mesye map di nou yon bagay bat chen an tann mètay sonje m di nou deja m fon video deja ayiti gen mèt. Ayiti se kena papa Bondye anwo nan syèl la li ye, jabon djab veye sou ayisyen, ou wè si pèp ayisyen pa te egare, li pa te kite e majik, m pa pwal di nan lòt lang, e ti sèl, majik, e ti sèl sa ki pwan peyi a, li kraboso yon bò nan ayiti, Bondye te fin anvayi nou deja, E Bondye poko anvayi nou mesye. Bondye gen pitye pou nou, li gen krent, lap bat poul wè sil pa ta pèdi nou tout, li ban nou yon chans pou nou ta repanti. Menm wè Bondye ap pèdi tan nan pou grenmèsi si l pa fè sa l ap fè a ke nou Humm Dènye jou jijman ap rive Ayiti ap rete jan l ye a Eleksyon pwal kòmanse Kanpay a pwal kòmanse mache Yo kòmanse vin achte ti papye ijenik Yo di w y ap fè sosyal Pèp ayisyen se pa nesesite ti papye ijeni ki gen. Mesye nou gen lajan se mete mete lekòl premyèman fè lopital. Pwòp ayisyen ka kreye travay pou ayiti devlope. Epi vòlè yo mete tèt ansanm dyaspora vle vin rantre nan peyi a. pou yo devlope peyi a, yo refize, yo konn fè ti, ti, ti, ti gwoup, ti gwoupman pou yo bloke. Sa pap pase. Sa pap. Voya si, si nou ta di nap dè a pou bloke dyaspora, pou dyaspora pa rantre nan peyi a, pou a ede pèp ayisyen sòti nan mizè a, pou ayisyen sispann pran mepriz anba men blan, di se nou k pi pòv, nou ki pi sa. sal nan le mond antye lè yon moun ap mache nan peyi etranje nou tou pè di se ayisyen nou ye a. Bondye ap kraze nou. Sa pap pase menm. Voye a si son revolisyon kap fèt. Tout tout ap sòti nan peyi etranje nay goumen kounye a nou tout si nou pa vle kite pou dyaspora rantre. Antouka nou santi nou bouke. But ki fèm fè video a m resevwa yon tris nouvèl ki pase nan depatman nan nò kote m sòti an. kote lidè Moïse Jean Charles ap dirije an, paske se li ki kenbe nan nò kounye a, paske se li k ap fè jès, se sa m ta ka di, paske m tande se li ki te pwopoze lokal kote si yon moun enfekte pa kowonaviris pou yo resevwa w. Men tris nouvèl ke m tande, legliz katolik Milo a brile. M pa konnen si se vre, m rele, m mande ankèt, m poko konnen, yo poko ban m rezilta. Men, si se ta va vre legliz katolik lan brile, se yon gwo domaj pou Nanò paske legliz sa m ta ka di yon gwo patrimwàn paske m pa konnen si gen moun ki konnen men mwen menm nan tan m te jenn timoun lè te lè Ayiti te konn resevwa anpil touris t ap monte sitadèl anpil blan je vèt te sòti lotbò gran ejenyè vini achitèk yo tire foto yo fè plan pou fè plan legliz sa yo pa t janm ka rive reyalize l. Men nap di tou si se Bondye yon bagay malè ki rive paske nou konnen chak bagay nou gen yon patrimwàn konsa ki efase nan men nou ki sòti nan men nou byen ke se yon legliz si se ta va sèl humano si ta va yon èt imen ki ta va mete dife nan legliz lan wap peye sa chè Alò m pa di se moun paske m pa kwè yon moun si se ta va yon moun fou petèt ki ta va mete dife nan legliz lan bon m pa ta di paske fou se fou paske denpi yon moun fou ou konnen li pa gen memwa men si se ta va yon moun ki ta va mete dife a vre nou ap klase moun sa tankou yon moun fou e l ap peye sa chè pitit an pitit a y ap peye sa chè. Alò, kòm s on malè, men mwen menm, kè m sote paske jan m tande dife sa pran, èske se nan limen balèn oubyen ki limyè ki genyen pou pou on legliz ta eksploze pou ta pran dife ak kouran? Sa m pa mete an tèt. men kòm ke tou m pa konnen si se ta va sa ki rive vre, konprann, si se ta va sa ki rive vre, alò la nou di Bondye ke volonte y fèt, paske bagay sa yo se Bondye ki mèt yo, se Bondye ki chèf, si se Bondye k fè dife an pwan, tout glwa pou Bondye, paske son tanp kote moun ba Bondye glwa. men si se te yon sèl ou Manou ki ta fèl tou sonje wap peye sa chè antouka m kwè ke mwen menm si sa pa fwape yon lòt moun men mwen menm sa fwapem paske chak bagay ou pèdi nan zòn ou son retrè son bak ou fè paske sèl legliz sa ou pa konn konbyen de tan Mister Idre vini nan mi pou vin gade bagay misterye sa men konnya sil brile si yon moun vin vizite ayiti oubyen milo sa lap way sa lap way bay valè a konnya lap pase milo li pase sou adoken yo enpil desann lale men sil te gen legliz lan la menm yon foto yo te gen dwa tire, yon moun ki mete yon ti biznis petèt nan tire foto a epi moun nan te gen dwa vann ou pate paske lakay nou nou konnen nou sèvi ansanm avè sa. Antouka mezanmi li lè li tan pou nou mete tèt nou ansanm pou nou sove peyi an. Prezidan Jovenel mwen pa konn si video sa yo rive sou ou gason li pa rete w anpil tan ankò m met kanmson sou ou pou ou rete fè rès manda w la pou w fè travay pèp la mande pèp la an nesesite li bezwen ok tout peyi kòmanse pran dispozisyon. pou yo kòmanse rebalanse ekonomi yo, kòmanse, se pa sèlman chita, kòm m tande Moïse Jean Charles di gouvènman sa pa ka jere kowonaviris lan, mwen m pa konnen nan ki kontèks li di l, alò m pa ka jije l. Men, se pa sèlman rete fokis sou kowonaviris epi yap kite tan pase, sa pou ki fèt pou Ayiti yo pou yo pa fèt tande mesye dam. Li lè li tan konnya pou nou kòmanse prepare pou nou si yon si nap fè san nap fè ake mas pou nou mete nan vizaj nou si nap fon travay pou nou fè e pa sèlman rete chita fokis ake yon kowonaviris kowonaviris tande. M kwè ke pèp la bouke y soufri atò. Si gen travay pou ki fèt kòmanse prepare pou travay yo fèt. On moun bouke yo, on moun pa ka tann ankò. Ok, on moun pa ka tann ankò. Ou tande tout peyi ap bay bilan yo. Tout peyi ap bay bilan, men se sèl Ayiti ou pa tande kenn ki fèt menm. Sa yo kòlonn a tou fè yo fin toupizi peyi a, yo pran tout byen peyi a, y al jete nan peyi etranje. fè moun travay tout degouden w fè voye ayiti yo pwan y nan men w ankò epi yo al jete y nan peyi etranje ankò yo dwe ap fè yon bon bagay e gouvènman sa a m ap di yon bagay m t ap bliye di pawòl la ban m di nou yon bagay mesye mwen tande nèg e ki te responsab pou pou dezameman te di yon pa prizonye se lè sia pou yo dèyè libere prizonye bon se konnya nap arete sanzave kap fè vòl kap vyole medam yo kap kap fè zak malonèt kidnape moun epi nou bezwen pou nou lage yo se konnya pou nou kite yo nan prizon mesye banm di nou yon bagay m tande Dos Dòtela oubyen kòman m pa konnen M tande misye te di li te konnen moun yo ki te mèt mèt kesyon zam Ayiti a. Don Sena? Ah ok, mèsi. M konnen misye te di yo konnen moun ki t ap founi zam bay moun Ayiti. M pa janm tande kote yon arestasyon fè An gwo zotobre yo ki gen zam lan. Alò nèg blan milat la yo ta rete a. Kòm si men bagay se yon bagay politik ki te ye vwe. Paske miche se te pou pou palè nasyonal miche te konn ranje zam. Enben yon bagay politik ki te ye toutotan Donsena nou poko pale nan radyo. M tande w te di dènyè semèn ou ta pway bay. si yo pa te vin remèt zam yo pou nou te chante non yo nan radyo televizyon nou pa fè y e janm tande rekiperasyon zam ki te fèt komsi nèg yo zam kap vann zam nan yo pi gwo towo yo ye pèp ayisyen se lig mèt a peyi dayiti ki pi gwo towo wi si w pa ka pale gouvèdman nan ki moun ki gen zam yo pale pèp ayisyen pou pèp ayisyen ay mache kote zam yo ye Kote moun yo ki kap achte zam lan kap fè zam haiti a pou pou mache de e teyorize tout moun nan. Chante nou an yo pou pèp ayisyen al mache pwan yo si gouvènman pap fè travay li. Mwen depi gouvènman sa monte la mwen mte felisite y m wè gouvènman sa poko kòmanse mete nèg anba kòd m wè se rizib yap fè se ti malere kap mache ki kap fè ti gidnapin ki dèyè sofe sove grangwa yo gwo zotobre yo kap toupizi moun nan m wè nèg yo pa mete men nan kòlèt nèg sa yo. Mwen m pa konn sa gouvènman sa ap tann toujou. Kòm si son kri dalam nou bèzwen fè tankou wè lè machin lapolis yo ap kouri nan lari wiwiwiwiwi se konsa nou bezwen. Eben bon nou menm nap kriye dalam nap fè kri dalam nan ba pèp ayisyen tande si nou pa vle pale yo nou nap mete nwa yo deyò pou pèp la kòmanse mache pran yo pou yo fout yo dife ba yo pè a lebren. Mete kawoutchou nan tèt a yo, se sa pou yo fè yo. Se menm jan yo ap achte zam nan lòt peyi pou vin teyorize pèp lan. Enben pèp lan menm se pou yo ba yo Père Lebrun, ba yo sa yo merite. Menm jan Aristide te konn di an. Bann gran nèg sal. Kounye a, gran nèg nou ye. Ki kote Ayiti gen gran nèg? Hein? Ayiti gen gadè a 2 poul, ki konn fè elvaj poul. Hein! Gran nèg nou ye la mesye? Nou pa wont gade w Ayiti jan Ayiti sal, tout bagay mal, tout bagay lèd se Ayiti, yo dèyè a pweny. Ou pa tande yo kòmanse prepare di si y ap bay vaksen pou ay serye vaksen pou wè si y ay pou ki yo pa eseye a ou nèg milat yo. A ou nèg milat yo pou y ay serye vaksen yo, vye pèp Ayisyen tou malere maleray li ka sipòte vaksan blan. se nèg milat parèy blan parèy a yo pou yo bay vaksen depi nou wè moun dèyè a vin sere vaksan o nou nou mèt rache yo anba kout manchèt pèp ayisyen pa koute kenn gouvèdman ka pway ban nou presyon di o wi vaksen se li ka pway ban nou trètman m pale nou deja vye kowona viris lan m pataje videyo moun ki te gen kowona viris ki tre ta ke kowona viris chache sitwon an nou chache lay chache lalwa chache vye zonyon M poste yon video yon dam fè ki te gen coronavirus, lè fini yon nèg ki te pale nan emisyon Louko Dezi, li te pale sak bon pou coronavirus. Fè vye remèd an nou pa nan pay a vye grimas a moun blan. Blan pa zanman nou vre bann egare. Blan se fini y bèzwen fin ake nou. Yo bèzwen fin ake peyi a, yo bèzwen fin ake nou pou yo vin pran peyi Dayiti nan man nou nèt. M tande nap pale de tonton sam, tonton sam janm zanman moun, epa se pa se byen lakay a yo yap pale, ou tande yo janm pale yon ti kras byen de Ayiti menm? M konnen tout koukou klere pou je w kounye a, se nou k pou mete tèt ansanm pou retire peyi Dayiti nan sa l ye a. Li lè i tan pou nou fon revolisyon ankò pou nou di dja sèt ase, on moun bouke. Epi mesye dam yo kap ranmase 100 goud, 50 goud nan manje vèt yo, sispann pran lajan nan man sanzave sal sa yo. Moun sa yo se san pidè yo ye. Yo fin fè zak nan peyi a yo, yo vin pran pòz vin mete pye anwo tèt Ayisyen ankò kòm egare. Yo di w se Ayiti ki pi pòv epi yo pran pòz se milyonè yo ye. Milyonè ki milyonè sal. Nou konnen moun ki sal se nan poubèl ya jete sa, mete yo nan kamyon fatra y jete yo ake tout vye lajan yo a. Lajan sa yo apwa y pouri, nou pa pwal ak anyen. Fè fè fè fè fè pèp la soufri, nou mèt pwan tout sa nou gen. Nou pwan yo mete nan pòch an nou, nay sere nan lòt peyi kon nou mouri nou pa pwal avè anyen ankò. Bondye pa te mete nou pou nou te soufri konsa, se nou k fè lavi an nou konsa, nou vire lavi an nou pou sèl mechanste, bann mechan. Mèsi zanmi m yo. Pa bliye pataje videyo a pou mwen. M pwal pibliye y sou Facebook, m pwal pibliye y sou Twitter tou. M pwal lage y sou Twitter. Petèt la rive nan zòrèy gwo zotobre yo k ap toupizi pèp ayisyen an. Pa bliye m di nou, Abòne avèk chèn nan. Gade sou la men goch la nap wè kote k make Ensklivese a tou wouj tou wouj Ensklivese nap wèl make konsa epi kon fin klike sou li gade sou la men dwat wap wè wap wè yon ti klòch monte tou swit klike bay yon ti kout dwèt sou ti klòch lan epi wap wèl make anba yon ni ounm epi nan mitan lap make Todos anwo lap make personaliza l pa pran yonn nan yo menm sèlman pran todos a vle di lèm poste yon video tou swit ou wè video sa si w te abòne ak chèn nan kon m fin poste sa menm si m fè e live sa a ao vivo men yon moun ki pa tap swiv li lap tonbe nan chèn ou an nòmal depi lèm te konekte a lap di w dja ayiti soufrans te konekte epi wap tande tout sa map di a ou pap pèdi anyen menm ok. Antouka m swete nou fòs moun Milo si legliz lan ta brile swete nou kouraj kenbe fèm pa lage inyon fè la fòs an nou kwaze men nou ansanm an nou fè tankou è ansyen ansyen konbatan nou yo te konbat pou te ban nou libète a nou menm deyò nap ede nou avèk kòlonn san pidè sa yo kay Ayiti a kap fè nou soufri a nap louvri je nou depi nou di nou yon bagay nou pa bezwen pè nou mèt machan oe yo se verite Ou konprann, se verite. N ap fè nou mache sou yo pou n al pran yo, epi nou menm nou dèyè n ap vini. Mèsi bokou. Tchaw tchaw. A la pwochèn. Trè pwochènman m pral vini avèk yon videyo pou m pale nou de yon remèd ki trè trè efikas. M pa bezwen ban nou espwa, nou konnen chèn sa se sèlman ke li fè videyo sou remèd natirèl. Sèlman m te fè ti live sa ke M te vle jete, degaje kèk pawòl ki sou estomak mwen. Kèk lè m santi m vle toufe. M pa vle pawòl yo rete fè m toufe. M oblije pran telefòn nan. M pa gen lak tò. M pran telefòn nan, m fè ti videyo sa pou m pataje avèk nou. Enpi pataje l souple. Ayisyen, tèt ansanm, n ap bat yon bwavo. Menm Bondye ap kontan. si nou mete tèt ansanm pa koute gwo boul je sòti gwo gwo goumen an de pouvwa yo moun yo ki renmen lajan anpil la yo konnen ya pral ake lajan lè yo mouri ya pray plen sèkèy yo sèkèy yo ò kon nou mouri si chans yap ban nou yon sèkèy ki vo 4 mil dola oubyen 3 mil dola bann sangwen moun ki dèyè yo ya pray ret ake tout lajan yo sonje nou sonje ma pray fini videyo a men kite m di nou sonje sa jezi te di zachè Si w bezwen gen lavi etènèl, tout sa yo ou gen ki seri ou te pran nan men pèp la ki pa te pou ou a, al remèt yo. Tande! Al remèt yo, lè sa, pòt syèl la ouvri pou ou. Zache ki konnen sa dife a te gen ladan, li te vle sove, ou wè sa l te fè? Li kouri, li di, Men, m te pran sa ki pa te ki nan m, m remèt nou. Pran tout afè an nou. Li te rete san anyen. Se konsa pou Bondye fè nou. Ou wè nou fin tout nèg Aristide yo m tande ki gwo boujwa, nèg boulos yo kap toupizi pèp la konnya la. Si nou konn bout pito nou komanse fè di byen ake lajan sa yo. Apre sa lajan yo ap brile nou. Menm lajan yo kap brile nou. Babay a la pwochèn tande mezanmi mezanmi Ayisyen babay si m rete m pale twòp bagay la gate nan menm tchaw.